Bonjou, bonswa tout moun, mezanmi, kouman nou ye? Alò m panse ke nou anfòm, gras a Dye, depi nou gen lavi, nou gen lasante, nou dòmi nou leve, alò m panse ke nou anfòm. Nouvo ane, nouvo atitid pase nou konnen 2021 an se konsa li sipoze ye. Bonjou ankò yn fwa, bonswa pou nou. Alò bonjou a si se nan maten nou pral gade ti videyo sa. Bonswa si se leswa nap gen pou nou al gade videyo a. Alò pa bliye ou sou chanèl Team Explosion an. Jodi a mwen pote yon lòt videyo pou nou. Alò, dènyeman mwen te pale nou de 5 siy oubyen 5 bagay k ap fè w konnen lè yon fanm renmen w, men jodi a nou pote yon lòt videyo pou ou ki, m pa pral di ki koresponn nan, m kapab di se kontrè avèk 5 siy oubyen 5 bagay k ap fè w konnen lè yon fi renmen w an jodi a. M vin pale de 5 bagay kap fèw konnen lè yon fanm pa renmen ou byen pa bezwen w ankò se sa video jodi a ye mezanmi alò rete branche m pral vini ansanm avèk 5 bagay sa yo kap fèw konnen lè fi a pa renmen w ankò lèl pa sou baw ankò.

yon moun kapab genyen si tout fwa li pa vle rete oubyen si tout fwa li pa vle kontinye nan yon relasyon ansanm avèk ou ankò. Nap kòmanse avèk nimewo 1 an ki se lap baw manti. Map dil yon dezyèm fwa pou nou, lap baw manti. Nap detaye lap bay manti a pou ou. Pa egzanp, li gen dwa lakay Marinette, li diw se kay Josiane li ye lè w relel Pou ta rejwenn li oubyen pou ta wè l fas a fas pou n fè ti pale. Nou dwe abo tout pawòl sa yo pou n evite kwaze ansanm avèk li. Li lakay li, li di w li poko soti lekòl toujou oubyen li poko soti nan inivèsite a toujou. Kou a te kontinye gen yon. Li gen dwa ap pran tout ekskiz. Nimewo 2, Li pa apresye sa ou ba li ankò Li pa apresye sa ou ba li ankò a, n ap detaye l pou ou. Tankou flè, ou konnen fi renmen flè, li renmen sa yon gason di an, pale tankou yon gason ki ta nan sitiyasyon an. Ou gen dwa ape nan lari, pa egzanp ou se yon pwofesè oubyen w ap soti lakay ou konnen w ap vin wè ti mennaj ou, w ap pase, w ap antre lakay ou tou si se madanm anndan kay ou genyen, w achte flè pou pote. Moun nan li jis pran l li depoze l yon kote li pa bay flè a yon enpòtans vrèman vre. Ou ba l kado tou, 14 fevriye gen dwa rive w achte ti chokola pou li li jis pran l dèfwa l ka pran l menm mèsi li pa di w. Li jis mete l la epi l antre nan lòt sijè l ap pale lòt koze ki pa menm konsène de relasyon oubyen de moman moman moun nan li menm ki apwopriye pou sa. Se konsa. Nimewo 3, L ap konpare w ak lòt fi. Si se yon gason, l ap konpare w ak lòt fi. Si se yon fi tou, l gen dwa konpare ou menm ki mennaj li. Yon gason, l gen dwa konpare ak a yon lòt gason. M ap elabore oubyen m ap detaye twazyèm pwen an ki se l ap konpare w ak lòt fi a pou nou. Rad ou mete dèfwa gen dwa pa bon pou li. Rad la li menm an, byen chita sou ou menm, li fè w byen men. Pa rapò ak moun nan vini li vin pa gon san pou ou ankò nan relasyon an, rad ou mete pa bon pou li, jan ou anfle lè wap dòmi pa bon pou li, si tout fwa se yon moun ou gitan nan kay wap viv ansanm avèk li, jan ou anfle pa bon pou li, li gen dwa menm kite kabann nan pou ou vin lal sou sofa. Tout siy sa yo kapab montre w moun nan li menm li pa vle kontinye relasyon sa a li genyen ansanm avèk ou. Manje yo tou pa bon pou li, manje yo tou pa bon pou li. Gason konn fè manje tou, sitou nou menm nèg Latibonit nou konn fè manje tou. Manje ou menm gason an, si tout fwa madanm ou al travay ou gen dwa fè manje ki te pouri, si tout fwa ou te lakay ou oubyen ou rive avan, pale, kritike manje a. Li pa manje l menm, l al achte bay deyò, l al nan makèt la oubyen l al nan restoran l al manje pito. Tout siy sa yo ta va montre w fi a li mouri gon yon lanmou li pa gen pou ou ankò. Ok, nimewo 4, san nou pap pèdi tan, li pa reponn telefòn ou ankò alò si se ti mennaj ou genyen ou wap viv nan kay ansanm avè moun nan, li pa reponn telefòn ou ankò mezanmi. Sa vle di li vin ap mawon. Ou ka ou ka ekri l jodi a la l fè w repons jis nan demen si Dye veye aprè sizèdtan aprè douzèdtan ou ka voye yon voice pou li toujou menm bagay la li reponn ou aprè vennkatrèdtan men l ap gon eskiz kanmenm pou l ba ou l ap di w si se Ayiti l ap viv pa t gen kouran a pa gen entènèt Digicel ou gen natcom te pran kat la li gen tout. Ekskiz sa yo pou l ba ou. Lè ou resi jwenn li, li di ou li te okipe, li te ba l fè manje. Li gen tout bagay sa yo. Defwa sa ka rive e l pa t gen kouran vre men anpil fwa moun nan li menm si l ap mawon w li gen dwa tou pran sitou papye jan m te di w an sitou moun nan li menm si l ap viv nan peyi Dayiti nou konnen ki gen ti pwoblèm kouran avèk entènèt tou. Ok nou pap twò rete sou nimewo 4 la nap pran dènye nimewo a pou n fini ki se nimewo 5 lan lap kuipe w lè w pale ansanm avèk li ok map devlope 5 yèm pwen an pou nou ou ka mande l yon sèvis li refize ou byen li kuipe w ah m fatige la wap vin anmède m la wè m te kouche la wè sa m di w la. Ou mande l aprè midi 5, 6 è, 7 è rive, ou mande l ann fè yon ti soti, li refize w. Li di w a m te gentan gen yon lòt randevou deja oubyen m fatige, m pap ka soti. Ou gen dwa di l al lave mayo savon mwen non silvouplè Marinèt. Li di w a m fatige, l okipe, w ap vin di anmède m bon. Ou gen dwa, ou pa konprann mwen, lè m di w m fatige ou gen dwa panse manti m ap ba ou, m te sesi. M te sela li gen tout ekskiz ok poul refize demand ou mandel la oubyen demand ou fè a li kuipew dèfwa li baw kuipe a menm nan boul figiw li kuipew nan boul figiw ki se senkyèm nan alò Se te senkyèm pwen sa a mezanmi, pa bliye jan n sot di l nan kòmansman an, se se te senk bagay sa yo mezanmi ki ka pwouve w, ki ka pwouve w ke moun nan li menm li pa rete sou ou ankò oubyen li pa vle rete nan relasyon an ansanm avèk ou ankò. Depi w wè l ap ba w neglijans, souvan nan senk bagay sa yo konnen hum gen yon bagay ki kache wi. Pa bliye map reprann pou nou. Nimewo 1 depi ou wè lap baw manti humm pèsiste nan bay manti a. Li pa manti yon fwa non manti plizyè fwa. Nimewo 2 li pa apresye sa ou ba li ankò ti kado ou pote pou li li pa apresye bagay sa yo ankò. Nimewo 3 lap konparew ak lòt fi. Nimewo 4 li pa reponn telefòn ou ankò a tan. Defwa l pa menm reponn menm, oubyen l reponn aprè plizyè jou, oubyen l reponn nan demen tou. Epi nimewo 5 lan, l ap kwipe w lè w pale oubyen lè w mande l yon sèvis. Se te 5 bagay sa yo nou te pote pou ou ki ka fè ou konprann oubyen ki ka fè ou konnen lè yon moun pa vle rete ansanm avèk ou ankò. Babay tout moun, se te yon reyèl plezi pou m te vin fè ti. pale oubyen pou m te pote ti videyo sa pou nou. A la pwochèn pou yon lòt pi bèl videyo ankò. Pa bliye toujou abone, like epi kite ti kòmantè w pou nou nan chanèl la pou kapab ankouraje travay nou menm ke n ap fè. Babay tout moun, tchaw tchaw, a la pwochèn.